ki branche kap gad video sa la kounya la sou chanèl lan nap diw pa bliye abone siw poko fèl epitou like video a wa kite yon kòmantè pou nou sa ap ede nou anpil kisa nou pote pouw jodia se dosye Jimmy Danger avèk Fednaelle Jimmy Danger te trè estomake aswè a la nan yon live ak koze Fednaelle nan festival Orlando a rockstar peyi a fè konnen ke sa fèl mal anpil anpil anpil pou valè atis ki gen talan ki la kap kanni epi pou se Fednaelle pou yap dewoule tapi wouj pou li nan yon gwo festival konsa. Jimmy Danger te kontinye poul fè konnen ke gen anpil gwoup avèk atis kap fè efò tankou Mechanste ki pa jwenn chans sa. Map envite nou gade ak tande yon ti ekstrè nan koze sila.

Bon kounya pou fedna el pap regle anyen on vye madivin sal nan feyton epou kounya yo lagon viza nan menl o wi kapèt rouj vin jape man ale fè rapid 5000 moun rapid poum komanse pale choufè paske la toune boulem an sèm nève menn pou mizèm pase pou sam ye nan biznis sa la mesye kounya bayo tèlman fasil yon fatra tankou fedna el bay viza antre nan gwosè festival sa pou jèn djaz ki gen nan peyi sa la pou jèn talan ki gen la nèg yo pran vye fedna el mèt ap ranse nan figi moun nan festival. Rele anmweyy nou te ront nan ram sa selman wi. Ah mesye mèsi anpil mesye. Bon kounya la mwen menm pral kite sa yo pase la, kounye pral di wi nou pral di m rayi l bon m rayi l. Si e pou sa m rayi l. Bon bon pito vye Florence te jwe wi. Bon bon pito te lage vye Florence jwe wi ke Fednaelle la. La misye pa la e la fen di mond mesye pou mizè mizisyen pase yap imilye w nenel diaz pap baw kob machin ou pa ka fè anyen ou kòmanse wal nan repetisyon tou grangou ou pa gon bon tenis nan pye w tenis ou fini nan mache nan repetisyon paske w gen espwa ap vwayaje kounye a moun nan li k chita pou pou pou vye telefòn fè vye videyo epi w tandel atis. Kwe mwen nan nèg chita pou yon vye feyton vye malpwopte tenten epi w tande demen la yo atis yo gen viza. Ke mande Bondye m pèdi tout sa m pral fete tout sa plat grenn nou la talè konsa la. Pa gen moun la ke panye isi a la. Mete m 5000 moun rapid la m pral fete tout anba bounda nou la isi a la. Biznis sa fò m mouri pou l fini konsa. 5000 moun kanpe flat. Nap di nou mèsi pou sa ki te like, abone epi tou fè kòmantè. Siw poko fèl pa bliye fèl pou nou silvouplè. Nou fèk sot tande premye ekstrè nan entèvansyon Jimmy Danger nan dosye Fednaelle nan Festival Orlando a. Men rapidman la, nap kontinye ansanm avèl pou nou tande on voice kote Fednaelle tap adrese la piblik la.
Antouka banm jwe voice yo. Banm kisam ta jwe avan Shabba? Non banm jwe Fednaelle la avan. Kap relanm wi la. Relanm wi sim te renmen wem. Mta renmen konn sal fè. Esam pa konprann sal fè a wi. Relanm weyy e nan fen an mpa konprann e nan fen relanm weyy la. Mpral jwenn li talè. Kote li Shabba International Fednaelle la kote l jwenn.

Pou chaje jèn djaz ki te ka nan festival sa a. Yo te ka mete nan festival sa a, ou pran Avadra k ap drive, e k ap drive ann Ayiti, tout mizisyen kraze, tout moun kraze, ki pran yon vye telefòn k ap fè videyo, fè feyton, ranse nan figi moun, kounye a l atis. Kounye a la pran vye fredly jean baptiste masisi visye sa ki kòm kap goumen pou viza kounye a mesye nèg orlando sa yo nou salòm anpil si nap ranse nap fè festival fè festival oubyen si se ranse nap ranse abitan bon mesye tonnè boulem an sann fache mesye nou paka pran kòmsi yon malpwòpte tankou fednaelle nou mete sou moun mete tapi wouj pou li madivin nan vin la fè madivin avèk florence kounye a nou pran sa Florence ap bal rès tenis rès rad kounya nou pran fatra sa nou met sou moun vin tounen ap boule manzè mesye m pral flite tout anba al manzè la talè konsa menn pou mizè m konnen maestro joly m met jolikè deyò nan djaz mwen deja wi pandan maestro pandan viza pral tonbe jolikè vin ak jolikè file anba garaj la kibòd M di pa pran misye non mwen m pa renmen misye nan jazz la non oh men mayo nan bakòp Joly kèm antre avèk kibòd li solo pandan fis la pral tonbe Joly kèm tou pare e Joly kè fò e Joly kè parèt solo epi m di nou fè kò sou Joly kè nou di m pa renmen Joly kè. Pou moun tro kounya men kijan biznis sa fasil kounya tout fatra annik rale yon telefòn wap jape wap ranse nan figi moun kounya ou gen viza kounya fredly masisi fredly jean baptiste sa mande pase fanm sou facebook kounya fredly sa ti grangou visye sa e pran fednaelle mete kapèt wouj m'en ki mizik li chante m pa konn ki it li fè bagay yo fè pou fednaelle la sa se bagay pou edwin michel wi. Kòm si yon moun konnen k fè yon bagay nan biznis lan, yon moun ki gen yon yit nan biznis lan, yon moun k ap mache nan biznis lan, tapi wouj, poukisa pou vye madivinè sa vin ranse nan figi moun, mesye tonnè boulem mesye biznis la li fini mesye. Mesye bagay yo fini mesye. Bagay yo fini bagay yon festival konsa pou pran fednaelle ou mete ladann si l te chante yon mizik m te ka konprann lè li k monte ewen m ap di tout moun mèsi ki te vin gade m yo relanmweyy. Sa selman. Koulya nou dakò o wi fednel la son atis. Mesye se la fen du mond mesye tonè boulem se la fen du mond pase pou jèn talan k gen kap soufri an ayiti pou jèn talan k gen nan lakou la nan lakou miami la valè atis gen la valè djaz gen la gen swaf mizik genyen kem sel ankò nou gen nou gen djapòt sorry nou gen djapòt nou genyen.
Nap di nou mèsi paske nou te gad videyo a jiska lafen, e si nou te bliye abone map tou pwofite di nou sa nou ka toujou abone, like epi tou fè kòmantè. Mèsi bokou. Babay.